Konnya m di wè la, m ap tou fè bagay la andèyè pòt la pou foulay la parèt pi byen. Konnya m kare kò m nan yon ti kwen kote m wè avyon an ye a, m di foulay foulay zòn sa k gen la a? Dyaloge pou apresye. Si n al nan paj yo n ap wè videyo a. Lè sa m anndan èpòt Tousla. Lè m fin fè videyo a. Pa bliye nan èpòt tous la guys yo pa pa gen bagay imigrasyon ou nèk e parèt ou lonje ou lonje malèt ou pa egzanp mwen m te peye pou malèt mwen paske malèt mwen te lou anpil tout bagay mwen te ladann m peye pou malèt mwen yo nèk e gade bagay la nan men w pch pch tous la pa gen pale anpil si yon moun ou apèn gen rezidans m ka toujou konse konseye w si w ap vwayaje si w pa vle pran avyon nan èpòt la pa tjou la pou anpil kesyon ou ka toujou al pran avyon tous la paske tous la pa gen anpil pale anpil. Pa gen bagay imigrasyon nan ayewopò tous la pa gen bagay sa yo. Kounye a guys, m pral pran avyon. M pa ka tann lè a rive. Ou konnen nan lin pou pran avyon gon ti glise desann. Gon ti glise desann. Glise desann sa a, kòmsi wap pase yon kote pou al antre nan avyon an. Mwen ma Rodrigues nou bloke lin nan paske fò Rodrigues fè video pou mwen. Rodrigues filme m. Epi Rodrigues ap filme mwen e bagay. Video la, video la. Men m, m, ou konnen, m pa ka lage video sa yo, video la. Kounye a, Bodigas ap filme m guys, se foulay k ap fèt tout nan ti desann machin nan. Nan ti desann, e, e, e, machin, e, pa machin eskalye paske sou bagay sa pa gen anyen, yon ti glise l ye. Pou m antre nan avyon, tout paret nan avyon an, foulay k ap fèt. E lè m rive anndan avyon ankò, foulay. Tonbe M tonbe fè foulay anndan avyon an M ap di e Kote yo mete m chita pase Rodrigues te achte yon plas pa dèyè Epi m tonbe pale anpil m di wè la M di m pa alèz nan plas sa menm M di plas sa m pa alèz ladan l E pil plas bagay M di mwen menm se djèt prive m konn ladan l Rodrigues ap filme m M gen yon kokakola nan men m m t ap bwè Epi m t ap manje M t achte yon bagay nan sal datant lan paske lè w pral moute avyon m pat konn sa non m pat konn sa lè w pral moute avyon depi se nan sal datant lan w achte yon bagay ou gen aksè pou manje l anndan avyon m pat konn sa se Rodrigues ki di m sa kounye a m lè m tande avantaj sa m di Rodrigues m pral desann ti tab devan avyon an pou m mete l pou m ap manje anndan avyon an jan janmsotba konn ap fè a pou ban m yon foulay a la manyè de janmsotba anndan avyon. Foulay, foulay anndan avyon, foulay, foulay. Moun yo, moun yo genlè panse mwen menm son prezidan k chita bò kote yo anndan avyon paske map fè foulay, map pale, m pa timid menm. Epi map ranje kòl mwen, videyo yo la, map ranje kòl mwen, map fè foulay. Men guys, mwen Maodrigues, petèt nou te ka pran avyon de. Tout sla a Cancun dirèk paske destinasyon li te Cancun. Men pou de èpòt a èpòt pou foulay, nou te Rodriguez te fè rezèvasyon de tout sla pou n al fè skal Monterrey. Depi w tande Monteley, pwoblèm. Epi se lè m rive Monteley, pa bliye lè m rive Monteley, kounye a la mwen desann. nan Airport Monteley. Airport Monteley lè m desann, m desann tankou s on prezidan e mwen mete, mwen mete bagay, on ti bagay ki nan kou m, ban m moutre nou yo paske yo, èske m bezwen moutre yo bagay sa yo? Yo fè screenshot li epi yo itilize yo kontre mwen demen. M ap moutre yo li kanmenm. Mwen itilize bagay sa, nou wè sa? Èske yo wè li? Mwen itilize sa guys, nou wè sa? Mwen itilize sa, m met sa nan kou m, paske la bagay mwen yo la nan ti otèl la. Mwen itilize, ok, mwen itilize yon ti bagay m mete nan kou m, ti bagay ki nan kou m nan, epi kòl mwen nan kou m, Rodrigues ap fè video. Epi, men, airport Monteley chaje imigrasyon. Atansyon guys! Èpòt moun tele chaje imigrasyon. Epi se la kounye a la pwoblèm nan pral kòmanse. Lè m rive nan èpòt moun tele, imigrasyon ap tcheke moun, epi yo tcheke, yo rive sou mwen m avèk Rodrigues, epi lè yo rive sou mwen m avèk Rodrigues, paske nou se 2 nwa, dèpi w nwa guys ou remakab, pa gen manti nan sa. Se pa sèlman kòmsi imigran nwa ki imigran nan peyi Meksik non. Peyi Meksik gen Kiben,

Yo pral tcheke nou. Men kè m pa sote. Paske m pase tout kote trè byen. M pa sote, m pa sote. E pi, e pi yo mete, yo rele nou nan sal, nan sal bagay. E pi lè yo fè nou monte nan bagay, e pi nan biwo bagay, yo monte avè nou. E pi, yo pose zanmi m nan kesyon. E yo mande zanmi m nan rezidansi zanmi m nan ba li, ki se Rodrigues. Yon zanmi ki menm jan avèk mayko pa konparem show pou mwen mwen vle salye pa konparem show zanmim map toujou renmen w m pap janm pa renmen w kèlkeswa sak rive zanmim map toujou renmen w em konnen w son nèg ki prè pou mouri pou mwen mwen menm tou m prè poum mouri pou ou m renmen w anpil em di nou m patap moute live jodia se moun ki fèm moute live la guys. Moun ki fèm monte live la guys se josma ki di frèm silvouplè vin pale a pèp la silvouplè chwa palman e pale anpil cho e pa konparem cho tou lèm relel pa konparem cho lap kriye menn pa konparem cho genlè pat kwè epi lap kriye lèl wèm li di anmwee pa konparem cho e mimi Guys pa fè jalouzi sim pa site kèk non Toto pase Toto te nan apèl a Josma epi nèg yap banm konsèy yo di Ralph pa kite moun pyejew silvouplè menn pa kite moun pyejew frèm Toto mèsi anpil Bensy jèm bòbòt Bada nèg yap di pa kite moun pyejew silvouplè m konsèy Paske nèg yo renmen m. Ou konprann? Nèg yo renmen m, nèg yo di m frè m pa kite moun pyeje w silvouplè. Monte live vin pale. Lè m di m pap monte a vizaj mwen pil gra doub. Josma di Ralph se konsa m te ye lè m te fenk lage a tou wi. Li di men ka pa w la diferan paske ka pa m nan diferan vrèman. Li di frè m tou monte live jan w ye a. Pa bezwen pè. Ou konnen show a entènasyonal gen anpil blan k ap gade m. M pa t vle monte an feblès. Pase m pa yon nèg de feblès mwen menm. M son nèg son sòlda m ye kanpe goumen m ye mwen menm. Kounye a guys, pou m eksplike nou istwa a, lè yo fin tcheke zanmi m nan, zanmi m nan bay tout enfòmasyon pa l, yo fè zanmi m nan ale pase pa bliye Rodrigues gen ID peyi a. Rodrigues pa, Rodrigues, Rodrigues gen nenpòt 14 an ap viv, ap viv isi a Meksiko, 14 a 15 an kote Rodrigues? Sa wè sa. Rodrigues gen nenpòt 14 a 15 an. ap viv ap viv isi a so Rodrigues son moun ki legal Rodrigues konn tout peyi a kounya yo fè Rodrigues ale men lè Rodrigues ale mwen menm m pa gen pwoblèm m pa pè m pran pou m reponn kesyon pase gen ti enfòmasyon lè yo mande m m konnen yo kounya yo tonbe poze m kesyon de tèt mwen de mwen menm kiyès m ye ki moun m ye e m bay tout enfòmasyon de tèt mwen nèt e me kote kaka pral voye se lè yo mande m E enfòmasyon de timoun nan avèk manman timoun nan epi lèm kòmanse bay kèk enfòmasyon kounya guys pa bliye imigrasyon konn bezwen prèv imigrasyon bezwen prèv imigrasyon kounya yo bezwen prèv ke e kot timoun nan e ki dènye fwa m wè timoun nan e ki dènye fwa m fè foto avèk timoun nan ki nan ki lekòl timoun nan ye. Kot manman timoun lan guys Diare pranm imedya vant mwen bouyi kaka voye e Epi m pa vle mamote tou m pa vle di sa pou m pa di tou pou m pa pou m pa pran plis kòd e m rete trè trè bagay m di nòmalman e bon. E gen de enfòmasyon m pa vle pale de yo etc. Yo di men si w pa ka bay enfòmasyon etc. E blablabla e nan bagay. Lè m pa ka bay enfòmasyon m rete m ap priye e men lapriyè pa gen anyen l pa ka fè. Lè m ap priye m pa ka bay enfòmasyon epi m wè yo pote malèt mwen ban mwen. Lè e pa bliye malèt mwen lè w fè skal tande byen wi tande byen m ap pale a moun ki eklere. Lè w fè skal, malèt ou dwe ale. Nòmal. Mwen menm yo pote pa m nan ban mwen, imigrasyon pote l ban mwen. Bon kounya la, mwen menm m wè kounya la m nan pwoblèm. Guys, m strese. Stress. Stress. Stress. Stress. Epi, lè m strese guys, bagay la vin pran lòt faz, epi yo voye m kounya nan. yo yo met jan yo metem nan m santi kòmsi m pral pran prizon epi m tris men an menm tan m tris la paske m pa ka bay enfòmasyon de manman timoun sa map di yo pa gen rapò avèk sa petèt yo bezwen prèv yo bezwen epi ale avèm nan Yo mete m nan machin, y al avè m nan detansyon. Lè y al avè m nan detansyon, guys, yo fè m retire lasèt nan tenis mwen, yo fè m retire sentiwon m. Pa bliye tou, yo fè m siyen papye tou wi. Yo fè w siyen papye. Peyi sa chak segond w ap siyen papye wi. Kounye a yo fè m retire sentiwon m, retire tout bagay mwen, m al nan detansyon. Lèm rive nan detansyon guys e mpa bezwen di nou jan sa ye men sèl sam ka di nou prizon Mexico guys yo baw manje nòmal yo pote manje nòmal poum pa di 3 fwa 3 fwa pa jou yo pot manje nòmal epi yo fè apèl chak yo fè apèl chak maten tou ou konprann fò yap rele'w pou yo konn pou yo konfime èske ou la prizon Mexico nan. Epil pwòp tout atè a pwòp sa vle di ou ka nèke kouch atè a prizon yo pwòp pwòp pwòp pwòp kounye a guys e nòmalman m nan detansyon kounye a m pa gen anwo m pa gen anba e lapriyè kounye la e sa fè gen de moman ou rive nan vi a gen de moman ou rive nan vi a bon m pa vle nou di m pastè non men m ap di sa gen de moman ou rive nan vi a guys. Ou pa gen ni manman, ou pa gen ni papa, ou pa gen ni zanmi. Ou pa gen pèsòn ki ka kanpe avè w. Ou gen sèlman de jenou epi Bondye. Gen de kote ou rive nan vi a, kounye a se spirityalite k pou al aji. Se kwayans ou. Se sa w kwè a ki pou al frape pye l atè. Pase manman pa ka ede w, papa pa ka ede w, zanmi pa ka ede w, menm si w gen yon milyonè ki ta renmen ede w nan moman an, li pa ka pa. Se sèlman Bondye. Epi sa k gen pou pase guys, m nan detansyon, lè m nan detansyon, kounye a yo fèmen mwen, e nan demen ankò lè yo rele m, yo fè m siyen papye, lè m siyen papye, epi yo refèmen m ankò, aprè demen, lè imigrasyon vin rele m. Gen de kesyon mwen, mwen, mwen pa ka, mwen, pou m pa di mwen pa ka, mwen pa ka kontinye reponn. Epi kounye a la, men pa bliye, nan papye enfòmasyon ki nan men m nan, li fè konnen ke rezidans lan fèt nan yon zòn ki se Tapachula. Men, si rezidans lan fèt nan zòn Tapachula, kounye a m pa ka bay enfòmasyon de manman timoun nan avèk timoun nan. M pral mande kounye a. Li pral mande kounye a, li pral mande kounye a pou yo voye mwen, pou yo voye mwen nan zòn, nan yon kote ki pi pre zòn kote m, kote m ye a pou yo ka mennen envèstigasyon.